Heheyy m poko janm sezi konsa m sot tonbe sou yon ti video sou tiktok m tande se team blondedy kap pale kap di konsa li te pwomèt moun yo poul te parèt vizaj li li te fè konnen si fedna vini lap parèt vizaj li ebyen men vizaj li li tal wè fedna nan otèl la li tal wè fedna nan otèl la mwen menm M pa wè yon moun kap pale, m sèlman wè yon dam ki kenbe yon telefòn kap vire l tounen l kap montre tèt li, bouch li pa janm ouvè, m pa konn si l bèbè, m tande se Team Blondedy. Ma chérie! Nou vle yon prèv tanjibl M pap di nou paske mwen menm m se sèl moun sou YouTube la kap mande w pou parèt tèt ou paske wap mache atake moun se pou parèt vizaj ou pou yo wè moun grenn nan mouda sa se pou tout moun wè kiyès kap pale ou pa ka chita mete vwa w sou bagay sèlman wap pale ou pwomèt wap parèt vizaj ou mwen menm M poko jwenn sou video kote w parèt wap pale a mwen menm m ta renmen wè l paske si w se youtubè wal rankontre Fednaelle ki se youtubè ou kontre avèk Doudoune tou m panse fòk kamera w ta anlè pou moutre pèp la kote 3 youtubè rankontre pou moutre pèp la kote ou renmen Fednaelle ou deplase wal bal love la. M pa konn kisa w ap kache la oubyen m genlè poko tonbe sou videyo kote w parèt vizaj ou a mwen menm pou m wè se ou menm se pou w parèt vizaj ou pou w ap pale paske nou pa konn pèsonaj la se vwa nou konnen nou pa konn figi w ou pa ka pran yon ti bout videyo pou w mete vwa w sou li pou w fè voice over. Pandan se tan son prèv wap bay, se vizaj ou wap montre. Wap montre vizaj ou avèk moun ki gen lespri ma cheri. Se pa tout moun sou rezo sosyo ki pa gen nanm. Moun yo menm menm menm ki gen tan aksepte ke se ou menm nan, yo kreten. Ou byen si ou gon vreman video, men mwen m poko wèl, m ale m al chèche l, m pa wèl sou paj ou a. Paske mwen menm se youn nan tripotay ki bezwen konn vizaj fanm sa k pa pè moun nan. La tou ou fè tentennad sa la ou gentan tou bay presyon pou yo pa di anyen ou fè konnen wap simaye foto yo sou rezo sosyo wap sal yo m pa pè sa mwen menm ok ou mèt simaye foto pam dayè foto m sou youtube mwen yan toutan m parèt vizaj mwen map pale ou mèt prann simaye l mwen menm mwen vle konn vizaj pa ou Se grenn nan bouda w ye parèt vizaj ou pou tout moun wè. Piga w vin bay anana pou Sizann. Bagay sa w ban mwen l deja lè tranbleman tè a ou fè konnen w te desann Ayiti ou t al pote èd. Mwen menm m te gentan ap felisite w, m te gentan di w se byen. Epoutan se manti w t ap bay. Kounya la a, ou pa gen dwa fè yon moun ou pran yon videyo yon moun oubyen ou pran nenpòt videyo sou rezo sosyo w ap pase l epi w ap pale sou li. M pap pran sa nan menw ma chérie se pou w parèt pou wap pale pou map tande vwa a pou m wè bouch la kap pale sa lap di a se sa epi pou m di wè kounya m satisfè men team blondedy sinon map toujou konsidere w kòm yon lach parèt vizaj ou tout moun ki gen youtube yo parèt vizaj yo bon ou menm lè w moun ap fè zen tou pa gen kache se parèt se renn nan moun dò ye. Ok Mwen m pa pran nan presyon ou met avili m sou rezo sosyo ma chère Mwen menm jiska prezan m poko gen prèv de team Blondedy a non m poko wè vizaj la paske se vwa m konnen m pa konn vizaj la ou pa ka pran imaj yon yon moun ou montre m epi ou pap pale kòman m ap fè konn se ou jiska prezan m ap tann toujou ok manman foulay.